Ayibobo ayibobo ayibobo Ayibobo tout manbo tout ougan tout larenn chanpwèl tout larenn bizango Ayibobo tout moun pou tout moun ki sou chanèl mwen an e byenveni pou tout moun ki pral abòne Jodi an mwen pote yon gwo resèt pou nou e sa k fè m di nou chanèl mwen an inivèsèl kèlkeswa moun nan ou ka abòne Jodi a mwen pote 4 gwo sòm malè pou nou 4 som malè pou si ou l yon zòn malfèktè ap pèsekite w kèlkeswa nivo malfèktè a Pou yon kote wa ka fè biznis moun nan vle fè moun nan vle se li sèlman pou ki fè biznis mwen menm zòn lakay mwen konsa men mwen menm m pa fè biznis si m vle fè biznis malfektè sa si se mouri pou mouri kòm mwen menm mwen son moun mwen pa baze nan detwi lavi yon moun men fòk ou pa pèsekite m twòp e sak fè tout kou yon malfektè te fè dèyè m nan ansyen m bloke yo M defèt sa l fè a. Men konyeya, malfektè sa, ou tounen, ou refè yon kou dèyè m ankò. Monchè, m regrèt sa pou ou. Reklam w ap fè pou simityè. M pa met lavi yon moun nan. M pa de, m pa sipoze detwi lavi yon moun. Men yon moun, fò w pa pèsekite yon moun. Ou yon kote, ou fèt pou w viv, mwen fèt pou viv. Si se ou menm pouki mouri pou m viv, mwen menm an verite 7 fwa, 77 fwa, 7 fwa fòk mwen viv. Pase m vin bay m pa vin pran. M gen limit mwen, ou gen limit. E sa m pa gen pwoblèm yon nèg ou ret nan zòn, ou ka achte zòn, ou ka achte kafou. Sa a kèlkeswa kote yon moun wap fè biznis ou ka achte kafou. Mwen bay kou sa deja pou achte kafou a. Kote ou menm ou pa ka pa vann. Men lè ou achte zòn nan. Lè w achte zòn nan, se a jenou w mete tout moun nan zòn nan wi. Aprè ou menm pa gen moun ki ka fè biznis nan. Moun nan ka fè biznis, moun nan ka fè, anviwon moun nan ka fè maksimòm yon mwa ap vann. E ou ka wè l gen, li fè bèl lavant men lè l al, lè l pral achte, li pa fouti jwenn kòb la. Kòb la disparèt. A di yon sèl moun nan ka achte zòn nan, se sèl li menm. ki ka fèt. Kou sa mwen ta bay li Ayisyen tèlman malfektè. Bon trè byento m gen pou m bay li. M gen pou m bay li. Paske kèlkeswa sa m konnen m sipoze bay li. Malgre ou menm ou itilize l mal, l ap tounen mal dèyè ou. Men se yon son yon devwa sa m konnen an pou m ban nou. Konsa m ka bay li m ka pa bay li tou. Pase achte yon zòn. Majorite Ayisyen m konnen Ayisyen ka fè sa. Depi l konn resèt la, l ap bon pou li li pa pou wè lòt moun. L ap wè tèt li. e ki pa bon. Sa ap fè, menm lè ou menm w ap byen mennen, e pou jenerasyon k ap vin dèyè w, e pou yo trennen, pou yo peye tout sa yo fè. Paske gen de mal ou pa fouti, ou pa gen dwa fè l. Depi ou fè, w ap peye sa, de pitit an pitit. Brèf, se te yon ti rale. Anfen, pou vin nan yon zòn, pou malfektè ap pèsekite. M gen anpil anpil, se pa pou di w sa sèlman non. Sa se yon ti, lè m di w ti goute a, e pa pou di w li pa gou non, li pa gen Li pa pwisan non. Men son baay malfektè kap pèsekitem. Sim di map met malfektè sa ajenou, map kokobel, map fè nenpòt bagay, map egzilel, map retirel. Sa yon baay yon fraksyon segond. Men esa fèm pa bat kòm. Ebyen malfektè wap fè monchè tann pou kòw. Pase. Mwen ta viv yon istwa, yon nèg ki te, ki te yon, kòm m te ka di sa, yon pè savann, ki t ap bat kò l, pèsekite kè, kèlkeswa moun nan zòn nan. Moun nan vini, li mete w ajenou, se li pou dirije. Ou, li touye w, li chante antèman w. Li touye w, li chante antèman w. Li voye w, li, li, li voye maladi sou ou, li menm ankò ki vin pou ye, ki pou ye pou ou. Ou wè lè pou l mouri, yon timoun 16 an k touye l wi. E ou konn konbyen degre li rive nan lòj la? Katriyèm degre. Fò w pa bat kò w. Ou wè depi ou antò, m pral devan Kan Bawon ak senk kòb. L ap ban m pouvwa a sou ou pou m retire lavi w. M pral nan Granbwa a senk kòb pou ou. Oubyen kenz kòb. Oubyen trannsenk kòb, disesenk kòb. Mèt Granbwa ap banm pouvwa sou ou pou m retire lavi w. Si w antò, m pral nan Kafou w ak 5 kòb, 15 kòb oubyen 35 kòb. Mèt Kafou ap banm pouvwa sou ou pou m retire lavi w. Pi gwo pwen an se ret trankil. Depi w pa ret trankil, ou te mèt tande ou gen ou te gen pwen disparèt, pwen lafimen, pwen zonbi, kèlswa pwen li ye a, se fè respè w. Depi w pa fè respè w, lavi w ap pase mal. Mezanmi gen moun kap plenyen yo dim vide gen video ki twò long e gen de video fòk yo long mwen gen vide resèt poum bay la video ka koute nenpòt 20 minit e fòk mwen bay yo tout menm kote ou menm ou ka plenyen ou dim video a twò long gen de moun tèlman resèt la bon pou li li ka menm di li twò kout brèf ann kòmanse pou li 4 som. dèyè yon malfektè kap pèsekite w, ki anpeche w fè biznis, ki anpeche pitit ou viv, kèlkeswa l te lougawou a, kap voye maladi sou fanmi w, pou w jwenn solisyon avè m gen 4 som malè, ki se som 35, 59, 68, 125. Kòman pou w li som sa yo dèyè yon moun, yon malfektè kap pèsekite w? Wap bezwen yon ponya, wap pwan yon ponya, yon bouji nwa, wap limen bouji nwa w, Ou kenbe ponya w lan men w, ou ouvè Bib ou, ou li Som 35 alès oubyen solèy leve. Kit ou di alès oubyen solèy leve, se menm bagay. Pandan w ap mande espri Izarak ak espri Abwaram pou l lage dife nan kan ènmi w yo. Nan mezi w ap li l, ou fin mande espri Abwaram avèk espri Izarak lage dife nan kan ènmi w yo, konsantre w de sa w ap fè. Ou fin mande espri Izarak, espri Abraram pou l lage dife nan kan ènmi w yo, ponya w nan men w. W ap siyale ponya w, w ap li so mou. Li so mou, epi pandan bouji w lan men w, m pa konn kòman w ap fè, paske men w anbarase pou kenbe yon bouji k ap limen, pou kenbe Bib la pou li. Mwen menm, m angaje m li l fasil. Si m rive, e ajenou m ap mete yo, men sa m fè a, m fè l alèz. Depi m angaje, m fè l fasil, e li fasil pou fè. Ou vle kanpe, w kanpe. Il suffit ke ou bay fas ou sou l, kote pou bay li a. Som 35, Ou bay fas ou solèy leve oubyen a lès. Ou mande espri Abraram avèk espri Izarak pou l lage dife nan kan ènmi yo. Ou li som, w ap li som 35, ou ap siyale, ou konsantre w ap siyale ponya w. W ap siyale ponya w. Sisiyale ponya w. W ap siyale ponya w. Apre, ou vire nan sid, ou li som 59. Toujou menm bagay. Ou mande espri. Abraram avèk espri Izarak pou lage dife nan kan èlmi yo. W ap siyale ponya w, epi, bouji nwa w ap limen. Bouji nwa w ap limen. Konnya ou vire nan lwès, ou li Som 68. Toujou menm bagay. Pou w mande espri Izarak avèk espri Abraram pou l lage dife nan kan èlmi yo. Bouji nwa w toujou kenbe nan men w ap limen. W ap siyale ponya w. W ap siyale ponya w. Epi, ou vire nan nò, ou li Som 125. Mande espri Abraram, espri Izarak pou l lage dife nan kan ènmi w yo. Ou siyale ponya w. W ap siyale ponya w. Apre bouji nwa sa, silvouplè, w ap pran fil nwa, fil wouj, w ap fouye, w ap mare, w ap mare ponya, w ap mare bouji, bouji a nan ponya. Ou mare konye a, ou pran fil nwa, fil wouj, ou etèn, kòm on dire, ou etèn bouji an, ou pran fil nwa, fil wouj, fil nwa, fil wouj, ou mawonnen konye a, fil nwa, fil wouj, ou mawonnen konye a, fil nwa, fil wouj, pa fòseman pou ou mare bouji an, de tout fason mare bouji a nan konye a, men si ou pa fè l tou li pa peche, li pa pwoblèm, men fè l de preferans, fil nwa, fil wouj,

ou li Som 59 o sid, ou li Som 68 a lwès, ou li Som 125 nan nò, pandan w ap li yo, ou mande espri Abraram avèk espri Izarak pou l lage dife nan kan èlmi w yo, w ap siyale ponya w, apre sa w pran fil nwa, fil wouj ou, ou mawonnen ponya w pou tyès bouji an, epi apre ou fouye yon twou, ou antere l. E prezantel 4 fasad silvouplè. M ta priye di sa. Ou fin maronnen fi nwa fi wouj, ou prezantel 4 fasad, aprè ou fouye yon twou, anterel. Oubyen ou fouye yon twou kèlkeswa kote li ye a, nan kafou, nan simityè, kote li, kote ou fouye twou a, il sifi ke ou anterel. Tann reziltaw, malfektè ki ta pèsekite w la, tann santans li. Brèf, Se te zanmi w frè w, sèvitè w André Samson. A la pwochèn pou yon lòt videyo. Tchaw tchaw!